Sak pase lan dosye sendomeng lan la? Yo arete w, yo arete w sendomeng, tout kalite pawòl pale sou rezo a, sak pase egzatteman? Pipo gen bagay m pa vle montre w, ou toujou ap reponn pou wè papa w ap wè, depi w beze kale m pa konn kite w, map reponn ou kanmenm. Ok ale.
Sak pase m sendomeng lan sòti ayiti. Waw. Yeah. Di koz m fè 10 jou andan prizon men e lè sa map tande e dwòg map vann lan sendomeng, paske lè m grangou m pa al mande moun. Lè m ap vire nan machin mwen, m vire pou kont mwen. Lè m ap peye bil mwen, moun pa ede m. M gen dosye dwòg sou mwen. M gen dosye tiye moun nan Sendomeng pandan mwen m pa ko janm nan kontan onè pou m nan. Dènye sèl moun m konnen m ba yon kout pwen, de kout pwen nan tèt li. Dwèt sa, dwèt sa la l foule. Son onè pandan m anndan stidyo te vini avèk yon patnè yo rele Papa Blòd. Misye fin ban mwen sèl lap bwè a kleren. Kleren map bwè a lap bwè avèm wi. Pandan nan bouch mwen mwen lap pale epi m sòti. M tande misye kap pale mal. Misye kòman wap pale konsa misye vin kole anba m. M pase l 2 Thompson. M pa janm nan m pa konnen l menm. Lèm lòt bò a. nan envestigasyon. Tèlman gen kòb wi menn. Patnè w yo k lage m nan. Yo di misye rete lekòl wi. Kòm kanman anba. Li soti Ayiti sa w yo k rive m nan. Ebyen e pou sa m vin Ayiti menm wi.
Ou konnen lè yo di m y ap voye m tounen lakay mwen. Jou y ap voye m tounen e jou yo lage m. Yo wè chèn m sa nan kou m. Ti chèn sa pandan m gen yon pakèt. M pa mete pil chèn nan kou m ankò. Ou eske m pap pè si m tounen lakay mwen y ap mande m pou bon azil? M di azil ki bò? Sendomeng? E pa minimize m di l non. Azil ki kote? Si m pran azil la monchè m ap mawon, m ap sove tout tan. Ayiti lakay mwen. M sot Ayiti. M sot Ayiti. Men kijan w soti lan sitiyasyon nèg ki fè lage w la? Se enfliyans misye? Se pwoblèm mank rezoud? Ou wè Pipo gen yon mès m renmen di ti nèg sal la? Nan tèt moun yo panse ti nèg kòm se minimize m ap minimize non. Jeneral premye jou misye vini l ban m nan men m santi enèji a. Misye di m w ap lage wi menm. M di misye m konnen w. Misye pa prezante m anyen menm. E bon ti kè gason. Jean Kleber. Ok. E misye k ap vin dèyè m la. Ok.
Ok men kounye an ki stati w an Repiblik Dominikèn? Pwoblèm nan rezoud? M konnen w gen pou tounen Sendomeng byento. Eske ou alèz, ou pa gen enkyetid, eske ou alèz, eske ou, m pa konnen, eske ou legal tou Sen Domeng? Wi m legal. Ok. Ou vle wè legal la? Non, pa bezwen depoze yon legal. M kwè w. M pral di w yon bagay, menm lè m pat legal m tap tounen Sen Domeng pou kòb mwen m depanse byen byen lòtbò a fò m al vann yo. Ok. Sa vle di m pap fè anyen pou m kite pou moun. So ou pap rete?
Non.
M pral rete Limonad.

Yvnaide, sa gentan fè 7 ofisyèl yo m paka bay lòt yo non. Ok. M kite yo.
Gracia, Delva gen youn li konnen. Ok. Li machan. Ok. M konn youn. Ok.
Tankou? Oh, pitit Lovely an, m konn. Men, a bon, ou repete bagay sa, ou mechan anpil ou menm.
Èske ou okipe tout? Yo ta monte rezo a mwen. Lè m kapab, m kapab, lè m pa kapab, m pa kapab. Ok ou gon pitit fi la mwen ki gon vwa magnifik li vreman gon vwa ki enpresyone mwen gospel jazz li gen pratikman tout fom de sansibilite nan vwa li e koman li rele fon ti pale n de li non. Daniana non e li k rele sou bib sa wi men bon non l se Daniana manman l rele Katiana mwen rele Daniel nou menl fè menaj an li rele Daniana. Men e pitit m pral di sa yo moun mèt fache m gen 2 pitit men m anpil a tout kèm anndanm tout anndan m renmen Toton tou wi nou wè li menm avèk Zayan avèk Zimbabwe ou konn sa fè m renmen Zimbabwe paske ou konn tout pitit mwen yo dèyè do m yo fèt Zimbabwe m te yon doktè nan lopital la m ap rale l sòti men wè li menm sou 3 mwa lè manman l ban mwen l avèk yon sachè nwa ak yon bibwon avèk yon fouchèt yo te gen alepòk. Daype te ale abò li menm Fantom pa tap fè kòb remèt daype kou lache daype se kouchèt e pitit mwen anpil men e pitit li fèm pale anpil tou li gen 20 tan kounya Vin mpa wè manzè nan makèt ayisyen an menm.
Yon lòt rèv ou li? Wi, m pa vle di pou mwen. Ok. Ok. Pandan, pandan m ap di sa, wè l ap chante, m gen yon lòt pitit fi m ki amerikèn, ki rele Zoulou, konn chante anpil. Pwoblèm mwen avè l, li renmen moun blan twòp. E blan l tande, l pa tande blak. Pandan e blak ki gen enèji a. Pandan e blak, wi.
Nou rete de kesyon, Tiko, e Kesyon pa w la, sa l ye la? Am.
Kes- Ah, m bouyi w. Hum. Ap wap tranble, pa tranble. Tranble. Pran pa two vit baby, ann ale.
M wè gen, m wè tòg la wi. I see it. Yeah. E ou, se yon bagay ke ou pa ka kache paske se sa w ye. Non, li e pa m al chèche non, l anndan m. Li anndan w. Yeah.
Men ou gen yon, ou gen yon jantiyès ke m pa ka, bon m pa ka eksprime an ang, an kreyòl. Hum. E m te di yo m ap fè tout sa k posib pou m pale kreyòl jodi a paske se papa rap la nou genyen devan nou. Ki sa k fè w konsa? M mande manman m, manman m pi mal pase m. Egzakteman depi w wè m, w ap wè manman m gen yon dimansyon, gen yon plis de. Paske se manman m ki leve l. Ou sanble ou sanble yon papa w ap fin bat pitit ou, pitit fi w epi w ap kriye. Opposite.
So poukisa ou bat li si w konnen ou pral kriye apre? Paske m pale anpil, m pa ka pale anpil menm. M pa renmen pale anpil tou. M toujou ap chèche lapè. E sa fè dèfwa m gaye. Lè m ap chèche lapè a, gen yon tèt cho ki vin jwenn mwen m pa renmen l. Lapè a epa anndan w li ye? Non, la.
Men pi gwo lapè a e la.
Ok, yo toujou di ke atis gen yon misyon. Mesye Paul a sal ye.
Ou pa renmen l vre jezi k konnen. Ok Dieudonne Larose sa non sa vle di pou ou? Yo men Ou konn kisa pou pandan w di sa la m sonje dimanch e dimanch nan tan pa m pa m nan paske m gen 45 an li te tan pa w tou wi men ou te gentan pi gran pase m fwa pase w wè plim pou l ka a dlo rigòl la k ap desann a plim pou l trip pou l. Epi pou pa yon met plak. Alo olenbe. Pou mete koupe klouye. E sosis. So, so, sosis. Chak dimanch se menm randevou a. E lè sa yo kuit poul peyi. Tou. Èske w konnen, Filip ou pa di moun yo sa? Lontan Ayisyen te gen orè. Nan manje, lendi tèl manje, madi tèl manje, mèkredi tèl manje, jedi tèl manje, vandredi tèl manje, samdi tèl manje. Dimanch, diri, pwa frans, poul peyi. A djondjon wi, yo pa magi djondjon non. Bon djondjon. Lè w ap pale de lawòs vèn, bon, bon mwen menm m pa anyen non. M pa anyen. San ipokrizi m pa anyen. Mwen laroz choubou edi franswa. Bon edi franswa menm woo de tè nè tèt fè mal. Choubou, laroz, edi franswa, emline michel. Èske w konnen m pral di w bagay la m ap regret ap di l. Èske w konnen anti deo se kouzen papa m. Non m pat konn sa.
Ok bon jodi a m di w sa. Ou pa panse li tap yon bèl ide pou nou fè yon pwojè diferan rapper kap rap sou mizik sa yo? Non, pa pran pwojè m nan pou bay li lòt moun non, m te di misye sa wi. Bay pwojè misye w ap vin gaye la. Kounye Fantom, yè m ale m tap gade w ki tap jwe nan geto a. M tap swe. Se nan geto w tap. M tap chofe.
Bon, ou tap chofe.
E. M pral ba w sa k enpresyone m yè. Li va enpresyone m lè w annik parèt sou sèn nan, sèn nan anvayi, tou sa. Monchè gon kote m fè yon vire dèyè ap al fè yon ti pipi. Epi m ap gade anbyans ki devan an, dèyè stann nan gen menm anbyans lan. Men sa k pral entèpele m se yon granmoun mwen wè, men lè m di yon granmoun daprè mwen yon moun ki nan la swasantèn avanse. Madanm nan?
Ya yon granmoun ki kanpe k ap rap sou tout mizik mwen an wi. Sa sa vrèman enpresyone m. M vin paske m te toujou m toujou pèsevwa sa pa Ou konn sa w fè yè swa k enpresyone m? Lè y ap jwe mizik timoun jodi granmoun demen ou di m si mwen k pase w ap tande kèk pye se mwen m di w wi. Lè sa w di m bon album nan m di w mizik sa soti lontan wi.
Medya yo pa fè travay yo.
M dakò avè w a san pou san. Dakò avè w a san pou san. Lè m gade granmoun nan k ap chante bagay la, epi m vin di ke bagay la ale pi lwen ke rap la, ke se pawòl k ap pale ak rive sou moun. Exactly. E se pou sa m sot mande w kesyon ki misyon lan. Paske m gen lenpresyon ke lè m pran majorite tèks ki jwe yè yo, Ou pa vrèman lan ti doudou cheri mon amour nan ba lage vre. Se de tèks se pratikman de angajman sosyal trè trè trè. Banm do kesyon an kounya pou mwen pou mwen padon an Bondye bon e pa Bondye yo ba nou an Bondye Bondye Bondye la anba latè sou latè e anlè misyon pam nan men se ret reyèl fè moun yo viv sa yap fè moun yo konprann sa yap viv la paske ou ka ap gad ou ka jan ou ka la ou pa wè. Ou ka ap respire ou pap viv. Ou ka ap pale ou bèbè. Si ou pa pale egzakteman sa pou revandike yo, ou fucked up. Si lè ou wè twalèt la ou di ki sanblab man bòdye manba ou fucked up. Si lè ou devan lakay ou, yon moun vini pou l bat ou pou l mete ou deyò pa goumen a moun sa ou si sou. Baz, pa gen bagay baw kalòt la vire la pou baw lòt kalòt non papa. Pipo. M devan lakay mwen respekte devan lakay mwen respekte devan lakay ou a. Pa gen rezon, pa gen pawòl bò kalòt lave lòt bò a, donk ou pa lan labib la ou menm nan. Ki bib? Bib la e 10 kòmandman yo menm. Pou mwen. 10 kòmandman. How would you like people to remember you? M pa bezwen yo sonje m, sonje mizik lan. Sonje m ou sonje kwa? Nanm ki sot nan kò m lan ka al sou yon chyen, sou yon fi, sou nenpòt lòt moun, pase reinkanasyon egziste.